Fanm reflechi sa kreye imen. Respire domi leve an byen. Bonjou bonswa tout moun sa pral depande lè wap gade video a sou chanèl Rovenson 509 la nou pote yon nouvèl video pou ou ki vrèman entèresan tout sa w dwe konnen sou meyè driller ayisyen pou moman an la ki se King Street anpil moun tap mande m pou m te fè video sa men mwen potko fè video a men kounya mwen pote video a pou ou mwen pral pale w tout enfòmasyon ki gen rapò avèk King Street Poukisa King Street toujou kale tèt li anpil bèl enfòmasyon sou karyè King Street si w potko abòne avèk chanèl la abòne pou w pa pèdi pyès nan videyo nap lage sou chanèl la aktive ti klòch notifikasyon e lè w aktive ti klòch notifikasyon an pou chak lè nou lage yon videyo pou w ka se yon nan moun ki jwenn notifikasyon an an premye. King Street se yon drilè ayisyen ki fèt le 26 fevriye 2003 nan vil Pòtapiman, daprè rechèch mwen fè sou li mwen pa jwenn vrè non l, epi mwen pa jwenn enfòmasyon eske li gen frè eske li gen sè, ni enfòmasyon sou papa l tou. Nan lane 2004 kote manman l ak papa l te pran l pou yo te ale avè l Pòtoprens daprè King Street pi gwo trajedi ki rive nan vi l pandan manman l te ale legliz li arive mouri anndan yon legliz nan zòn Site Solèy. Manman m mouri an nou legliz. Eske se ou menm oubyen dyab ki pral. Sa ki plis choke King Street se pa sak fèt la non se janl fèt la paske li pat janm imajine ke manmanl te ka rann dènye soupil anndan yon legliz. Bon kote pam konsèy mwen gen pou King Street tout sak fèt se volonte Bondye. King Street lanse karyè ofisyèl li nan lane 2021 avèk premye mizik li ki se King Street Tèt Kale Pull Up Epizòd 1. Li difisil mouri pòv menm si antouraj jigolo fake I just want the money mpa gen tan pou m hate a chak sa kem viv ok m note. Aprè premye mizik li, King Street fè anviwon 3 mwa li pa soti mizik, aprè sa li soti dezyèm mizik li ki titre King Street Tèt Kale, Pull Up, Epizòd 2. Nan lane 2023 kote King Sweet fè anpil siksè nan HMI la kote li fè yon featuring avèk Bourik de la Talaï ki se yonn nan meyè djilè ayisyen. Avèk 2 pi gwo rapè ayisyen li fè yon mizik avèk Izolan ki titre Respè m pa pou fake.

Chen nan bòt ou pa ka fèm fèw Se tanpri a moun ki bo respèw Depi ou pa nan sistèm map ret prèw M konnen w fèk wey tanperaman m.
Resaman la King Street anonse yon mizik sou kont IG li avèk yon atis dominiken ki rele Eclectico, mwen panse mizik sa ka ouvri anpil pòt pou King Street sou mache entènasyonal la paske atis dominiken sa vrèman popilè.

Anpil moun toujou panse depi ou pale de drill ou pale de dwòg ou pale de zam ou pale de lajan. Men King Street vini avèk yon stil diferan kote tout kategori moun ka tande l paske definisyon drill se vyolans. King Street chanje game nan anpil moun ki etone pou jan li parèt ak pwòp stil diferan li nan drill la. Dapre sa King Street rakonte nan yon entèvyou li fè konnen ke li kale tèt li paske gen twòp nèg ki djed nan drill la li reprezante tèt li kòm yon patron pou mouvman. Like m renmen look la, m wè twòp nèg djed, m wè twòp jenerasyon Dexter, wè sa m di w la, m renmen yon patron m ye like yon boss mwen ye, like wè bagay yo tou senp, wè sa m di w la.
Pou ane 2023 a King Street se Djouly ki jwe plis pwogram nan moman an la paske kote King Street pase se lòbèy li fè pwogram yo vrèman ranpli ansanm avèk moun. Ebyen mwen pral moutre w nan videyo sa la kote King Street t ap kraze yon pwogram kote King Street pa manje anyen k fre. An di wèwè n ap di wèwè wèwè wèwè eyo sa. Valè se pi bèl sò. Mèsi paske ou te rete nan fen video a map fèw konnen ke ou vrèman enpòtan pou chanèl Rovenson 509 la si ou te rete nan fen video a se paske video a te entèresew zanmim si ou potko abòne Abòne, aktive ti klòch notifikasyon pou chak lè nou lage yon videyo pou ka se yon nan moun ki jwenn notifikasyon an an premye. Nou se Rovenson 509, tout sa w dwe konnen de atis ayisyen yo, se sou chanèl sa w ap jwenn li zanmi m. Tchaw tchaw, na wè ankò pou yon lòt videyo.